Jodi a m yon jan conflicted ki sa ke m ta pral pale. M te fè yon ti research pou m te vin pale sou yon sijè, men gen yon sijè ki pli presan e ke m konnen ke kominote a ka pa benefisye de sijè sa a, mwen di ban m pale li. Si nou kapab wè la, lan men mwen se papye, anpil papye m prente, se email, but sa a se papye, ou wè ke si nou te gade title. Title, Kòman dirèj life mwen an I got sued Being sued in this country it is easy Doesn't matter ke si ou gen rezon or si ou pa gen rezon So m pral bay nou story a e m pral esplike nou exactement kòman ke yon moun kap viv Ozetazini You mind your business epi papye vin jwenn ou Spesyalman lè ke ou gen byen, lè ke ou gen property, lè ke ou gen kankou ou pa reyèlman bad bad bad nèt. So m pral esplike nou. Anvan m kòmanse, ban mwen remèsye nou tout ki fè sakrifis sa pou nou parèt lan live la. Non mwen se Frantz Paulin. Se yon plezi pou m parèt lan salon lakay nou pou mwen fè yon ti tan avè nou, inèdtan, petèt dizè edmi jiska onzè, onzè edmi, then nou prale fè yon ti bagay la. E m ap fè tout efò pou m wè ke si m te kapab provide nou dèzinfòmasyon ki trè bon. Enfòmasyon ke m pral provide nou an se pa enfòmasyon ke nou pral jwenn konsa konsa. Se de bagay ke menmen mwen pa pran bagay moun di deyò m vin pote ba nou, se bagay ke menmen m ap veku e ke m ap esplike nou. E m espere ke lan istwa ke m ap ba nou de jan ke m ap veku a nou menm n ap pran ni kòm yon Kòm egzanp, m toujou di n ke nou pa bezwen al fè eksperyans lan, nou gen dwa pwize de eksperyans de yon lòt moun. Jan ou wè ke m di w la, se yon papye ke m resevwa. Yon jou m sot travay, epi lè m gade sou, sou lan lèt ke m resevwa, e ke pitit gason m di m, Daddy, somebody came epi yo serve li, epi yo ba l papye a. Epi lè m gade, m wè ke se yon, se yon moun ki sou m. E lè m li papye a, moun nan sou mwen avèk mari l. Rezon an sè ke moun nan te vin lakay mwen, m pat menm konn sa menm, an 2022, 2022, tande story a, 2022, an vè zòn 10 zè di swa, pitit gason m nan te òdè nan DoorDash manje. Men menm lè sa m la, m ap dòmi, m pa konnen what's going on, epi moun nan vini, l sonnen bèl, li pote, men m pat menm konnen ke se ti gason m nan te òdè DoorDash bay sa yo. Son sa a di sou sa, se 2022 ke moun nan sou mwen. Men lè m resevwa papye a, m resevwa l an 2024. Ok, dezan de sla m vin resevwa papye a ke moun nan sou m. E ke se nan DoorDash ke moun nan vini. Moun nan klèm ke lè l t ap pot manje a, machin mwen ki pake, alepòk nou t ap fikse kitchen nan kay la, e ke kontraktè a te itilize garaj kote m pake machin mwen an, li te mete yon pakèt ban an plank avèk bagay bwa pou n te kapab etire tal ki te nan kitchen nan, so pou l te mete so dèfò m pa t ka pake machin nan nan garaj la, m pake machin nan deyò. Pou m te pake machin nan deyò, sè ke mwen te itilize bay la. So kòm nou menm nan se lan, se lan, kòman dirèj, Moun ki lan YouTube yo kapab wè li but map oblije deplase kamera poun kab gen yon ide guys anvan kem bagay. So an nou gade avè mwen lan kamera ban mwen make sure ke mwen wè sa ke map esplike nou an anvan banm wè sim te kapab flip, miwò, mute ok banm wè sim te kapab flip kamera pou m montre nou sa ke m vle di nou an. Alright, ann gade. Sa a se kankou lan konpitè m nan, paske moun nan YouTube yo kapab wè li. Lan konpitè m nan, sa se machin mwen an ki pake lan garaj mwen an. M ap montre nou imaj la, apre m pral esplike nou sa k ap fèt. Si nou wè machin nan, men. Machin nan k ap monte la. Ou wè jan ke kòd la pase lan machin nan. Se moun nan klèm ke kòd sa ke ou wè la a, Se kòd sa ke li fè ke lè lap pote manje a bay pitit gason mwen li dim ke li trip nan kòd sa kel tonbe e kel kase pyel tande byen istorya al kase pyel nan kòd la janw wè machin nan ye a la anprann men se konsa kem pake machin nan men janw wè kòd la ye a la soti nan garaj la paske anndan garaj la e lam pake machin mwen demen maten. Amen le swa but akoz ke te gen bagay lan garaj la so therefore m te pake machine nan deyò a sa fè ke m mete machine nan konsa la la te genyen yon pakèt bann bay gazibo ki te la so m pat ka pa pake li close la sa fè ke m te mete machine nan la konsa so so far so good ok An m ale la Nou kapab wè li ok Se konsa nou wè li nan garaj la Now gen espas sa e di kote w wè ti machin sa a la sa a se te yon yon sòt de Dumpster ki te la a lepòk sa vle di ke menm lè m te pake machin nan la te gen plas ke lè moun nan soti li pake machin li nan lari a li gen kote pou l pase la pou l rantre la pou l rantre lakay mwen li pa t gen oken enterè pou l pase dèyè machin nan ok. No interest pou l te pase dè machin nan. Men garaj la guys. Tout la yo te busy m pat ka antre machin nan. Men kote chajè m nan ye. Men jan kòd la pase. Li rantre nan machin mwen an. Sa vle di ke so far m poko wè kòman moun nan di m ke li tonbe. So m montre li la. E tout foto sa e foto sa ke m oblije voye bay avoka a. Wap gade fanmi. Nan men kote moun nan rantre la. Se la li lale pou l al rantre. pou l al pot manje a bay pitit gason m nan. Sa vle di ke men entrance pòt kay mwen. Sa vle di ke m pa ka wè kò yon moun pou w pake nan lari, ou pa ka pase la nan gazon an pou al pase dèyè machin mwen pou w fè la pou w al la. So dèfò si w prale menm si gen donmstè la, gen yon space la ou kapab pase la. Ou ka pase la pou al pot manje a ale. So e pa sa ke l fè. Ou wè, m montre nou ezakteman men kote ke gason m nan t ap tann manje a lè l sonnen bèl la. Now mwen montre nou print of view kote gason m nan te kanpe. Sa vle di ke sou moun nan pake bò kot mèl box sa la, deyò a la, moun nan pake bò kot mèt box sa la, ou pake machin ou la, ou kapab mache sou gazon an la dirèkteman pou vini pou pran jabay gason m nan. There's no way ke w pral mache pou al mache sou gazon sa pou al dèyè machin mwen an pou vin la pou pot manje a bay pitit gason m nan. Si w ap mache ou ka desann la, Ou pranl menm si gon dumpster la wap sil kapab mache la pou pote manje a la so se konsa mwen montre nou ezakteman pou pase la pou pase dè machin nan la pou vin kote pitit gasonm nan li enposib so mwen montre nou story a sa se tout foto sa kem voye bay avoka a ki reprezante m nan ok m montre nou la men ni m voye l bay avoka ki reprezante m nan pou li kapab defann mwen men leswa nou genyen limyè ki limen nou genyen kamera tou ki la ok nou gen kamera ki rekòde so dèfò guys men lè nou avanse li men kòman ke machin nan ye leswa lè nou pake deyò lè m te pake deyò e konsa ke machin nan ye ok. Yes Nou pa kle deyò Now ou kapab gade That's it That's it guys Now ou kapab wè ezakteman kote machin nan pake a Men kote pitit gason m nan ye a E ke pou moun mache la Li reyèlman diferan M pa wè kote moun sa pral antre Epi m montre n ke limyè a kla guys Now An nou Fè yon analiz Ok guys An nou retounen la M te montre nou ezakteman sa k tap fèt M resevwa papye sa 2 zan. Premyèman, lè moun nan tonbe a, pitit gason m nan pa di m ke papi gen yon moun ki te pot manje e ke moun nan tonbe. Si m te konn sa, nou gen kamera, m ta pral lan footage kamera a. pou m review ke si moun nan reyèlman tonbe. And dezyèmman, si yon moun pa konn tès la, machin tès la m nan pake devan an, tout monitoring system tès la aktive. Menm lè l devan lakay mwen l aktive. Sa vle di ke depi ou pase bò kot tès la, li rekòde w otomatikman. Dezyèmman, si w pase close, li limen. Machin nan limen, ou kapab wè sa paske gen yon ti limyè k limen epi l fè w konnen ke se yon andenan. Menm si m te m pake tès la lan fènwa, depi ou pase bò kote li, limyè a limen. Bò kote l limyè a limen. Sa vle di ke l fè w konnen ke menm anndan machin nan ou kapab wè screen nan make w, l ap rekòde. So sa vle di ke si moun nan te efektivman te tonbe, li te kapab fè nou konnen menm jou sa swa landemen, m te ka verifye rekòd yo, sa vle di ke sa te kapab reyèlman vini yon achiv pou li pou si li ta pral sou mwen. Men se pa sa k fèt. Edike moun nan tonbe, li pote manje a ba pitit gason m, se sa ke pitit gason m nan wi kòl li di m, m ap pale w de zan wi, li di m dadi moun nan te di l konsa ke l tonbe, li te gen pou l te pote hamburger a pou li avèk avèk drink lan, li di ke drink lan tonbe so se l just hamburger a oswa manje a l bay men l pa t ba l drink lan, epi moun nan mache nòmalman l ale l pran machin li. Men lè moun nan sou mwen, e pa sa moun nan di, moun nan di ke l tonbe l kase pye l, E ke l ale dirèkteman lopital. Se sa ke l di dezan nan papye sa ke yo voye ban mwen an la. L ale lopital, so dèfòl soum. Guys, story a bèl. Men menm ki resevwa premye papye a, m pa menm okipe l. Menm mwen di, kòman yon moun soum apre dezan bagay sa. Men menm mwen pran bagay yo reyèlman light. Men ou wè lè yon moun ou pa mechan, pafwa ou fè yon bagay nan sistèm nan, pafwa gen yon ayè pawa k ap pwoteje w.

asirans asirans machin tès la paske m achte machin tès la an 2021 epi paske asirans ke m te genyen te gayko gayko mete l byen wo epi mèsedès a madanm mwen an plòs pitit gason m nan te gen yon lòt machin tou w konprann misye te genyen alepòk yon Misye te genyen yon Dodge which is yo te vòlè epi plus avèk machin nwa m nan. E di m te gen 4 machin. So lè m wè Geico tèlman chaje mwen, so m rele Liberty Mutual ke m te vin transfere asirans avèk Liberty Mutual. Epi pandan nèg yo vini pou nèg yo ban m yon bèdè kout, epi nèg yo di m poukisa ke m pa tou fè yon sa ki rele yon bundle ank mete kay la asirans kay la avèk machin nan ke poum kapab desann wet mwen. Mwen di nèg yo pa gen pwoblèm nou mèt banm asirans lan. Map pale an 2021 wi. Men pandan kem chita sou tab la, patnè a ap fil papye asirans lan tout bagay ban mwen. Epi misye di mwen Mister Pullen you should consider a umbrella insurance. Epim di misye umbrella insurance. Epim di misye Ki sa liye misye dim ah bon byen ke ou gen asirans machin e ke ou gen asirans pou kay la men an ka ke si gen yon moun ta vin sou bagay sa yo e ke si kay la pa kouvri li machin nan pa kouvri li umbrella insurance lan lap kouvri ou sa e pou tèt sa rele umbrella insurance sa e di ke se pou tout lòt ka deyò si yon moun sou pèsonèlman then pou ou gen umbrella insurance pou kouvri ou m tonbe ri m di misye ah ki moun ki pral sou m la m bay yon vye kòb misye di Mister Pollens are you kidding me? You ay milyonè m tonbe ri. M di misye men men milyonè m di men kòman milyonè. Misye di m ya you ay milyonè Mister Pullen because ou gen 2 kay ki worth over 2 million dola sou non w. M di misye m pa menm gen 10,000 dola sou bank account m ap di misye. Misye di Mister Pullen that's not the way this country works. Depi w gen asset ki vo plis ke 2 million dola sa vle di w son w milyonè. Ke w gen 1 dola ou gen 2 dola nan bank li irrelevant. That means you are susceptible to be sued.

Epi m peye pou tout ane a nèt. Bon ou konnen se Umbrella Insurance la k sove m avèk soud sa ke yo voye ban mwen an. Paske jan ke moun nan sou m nan la, li soud vini la, se neglijans mwen daprè jan moun nan fè a, m ta mwen pake tès la devan lakay mwen, m mete kòd la, sa se neglijans. Epi pandan se tan tou, li wè dumpster devan an, pase gen renovation k ap fèt, li wè dumpster, sa vle di ke moun nan bezwen fè yon kòb. Men men men ki sa ke m vin reyalize. Le fèt ke m gen umbrella insurance and then premye fwa m resevwa papye a, m pa fè anyen, m bay bèl vag and then men m bliye bay umbrella insurance la. Dezyèm fwa lè m wè ke moun yo voye bay Supreme Court, Superior Court of New Jersey, Law Division Middlesex County Docket Number tout bagay yo sou ni mwen ni madanm mwen e ke kounye a beside ke madanm nan dam nan sou mwen mari moun nan sou mwen ankò e guys m pral li ezakteman youn nan bagay se mari a voye bon mwen pase m pa pral site non moun paske bagay la still pending but mwen tou fè chwa pou nou konprann nan second nan second count lan yo diw plaintiff. Ok. Men men men bon map bwe. Men men men men second count bon mwen. Yo yo sou mwen Maria sou mwen anko. Mwen al esplike nou ezakteman pou kisa Maria sou m nan second count lan. Plaintiff repeat and re-allege the allegation of the prior paragraph as is set forth at length hearing. Sa vle di ke madanm nan sou mwen.

Le fèt ke li pa jwenn sèvis nan men madanm ni pa di ke madanm nan kase pye l. Pa egzanp, nan yon moun vin lakay mwen pot manje, ou klem ke w tonbe, ou pa rele polis, ou pa menm fè moun lakay yo konnen ke w tonbe pou yo asiste w. Ou bay manje a, ou pran machin ou, ou kondi ou ale epi ou klem ke w al lopital. Epi, loko sou nou ou sou nou dezan apre. Ay bagay la ap fèt an 2022, nou resevwa papye a an 2024. Sa vle di ke m pa gen ankenn rekòd. Nan tès la, m va kenbe footage tès sa apre 3 mwa, 4 mwa, m efase yo, paske se sou yon hard drive ke tout footage yo ye, so m efase yo chak 4 mwa pou m bagay. So se te sa, m te kapab ale back track pou m te wè ezakteman. Se te yon fin one week or two weeks, two weeks se moun nan te sou m. M t ap gen footage ni lan kay mwen an, ni lan Tesla pou m te verifye jou sa ke moun nan te di a a sachet lè e ke moun nan sou m. Men, apre de zan, nou pa gen okenn footage, no recollection e ke moun nan just sou m. Efektivman, li jwenn yon avoka ki pran ka a pou li. Avoka a pran ka a, yo sou m nòmalman, e on top of that kounye a la, avoka pa m nan voye papye ban mwen pou m siyen, ni mwen ni madanm mwen, epi yo pran on pakèt bann kesyon pou m reponn. Epi nan kesyon ke yo bezwen, yo bezwen konnen ezakteman non kontraktè k t ap fè travay lan kay, non moun ki te enstale Tesla chajè a pou mwen. Non moun ki te pase yo wè ke te gen construction ta fèt yo bezwen konn tout moun ki te la bagay sa epi ki moun ki chaje l. Sa vle di ke jan ke yap fè a la, yap chache yon mwayen pou yo sou nenpòt moun. Sa vle di ke ton moun ki mete Tesla chajè a, yap chache yon mwayen pou yo sou l. Kontraktè ki tap fè travay la la si misye pa gen asirans li pa gen bagay sa yo pral dèyèl pou yo sou e di ke jan ke yo fè a la yo ap jwenn yon kòb kamèm regadless ke moun nan te enjèd li pa enjèd pase li pran avoka avoka ap jwenn yon kòb kamèm epi se avèk asirans e ke menm yon 20 yon 30 yon 40 yon 50 mil dola kamèm moun nan pral fè this is the country we are living in e se poutèt rezon sa ke map fè show m yo poum kapab edike nou nan kominote a pafwa se pa just. nou vini nan peyi a, gon dat bann bagay ki entrewany nan peyi sa ke nou dwe konnen. Efektivman, si ke lè ke m tap pran asirans, m pat mete umbrella insurance, guys, m te ka pèdi kay mwen an, or youn nan kay mwen yo. Paske moun nan tap sou m nòmalman, paske mwen pat menm ba l enpòtans. Isit, depi w tande kot, avoka, yo voye papye ba ou pou al nan kot, don't take it lightly. Si w pa konnen, pran w avoka. Pase unfortunately, that's the way this country works. Sa se tout bagay nan peyi isit, se lawsuit, lawsuit. An, pou m kapab fè yon ti detoune, m kapab esplike nou, gen yon moun ki fè yon bèl kòb avèk Marc Dano. You know why? Moun nan al al achte kafe. Yo ba l kafe a. Lè w atche kafe, ou konnen kafe a cho. Pandan moun nan ap kondwi, kafe l nan men l, kafe l tonbe, li brile li. Ou konnen moun nan sou Mak Dano. Li sou Mak Dano paske Mak Dano vann kafe a twò cho. E ou konnen ke moun nan fè kòb. Li fè kòb. Se poutèt rezon sa guys, Yo esplike nou peyi sa a se yon peyi a any given moment. Sa vle di ke the more money you have in this country, ou plis sijè pou sou. Se pou tèt rezon sa a nèg ki gen lajan yo, ok, nèg ki gen lajan yo, tankou jodi a, m ap esplike frè m nan, m di, a, monchè m pral fè show a sou bagay sou lan. Aswè a, frè m nan di m a li t ap gade nan entènèt lan yon ti patnè ki gen lajan. Patnè a ale lan yon otèl, lè l rive gen yon moun ki vini ki pou vin fè sèvis nan otèl la. E misye ouvè pòt la, misye te la, misye mete kamera l on epi l ap filme, li di dam nan, wè, m ap filme, m ouvè, rantre, al fè sa w pou fè a, ban m yon chans, ban m al pran bagay mwen pou m soti pou m ba w ranje chanm nan. Pandan misye ap soti epi gen yon moun rele l di misye, Why you are doing all this? Misye di m, Oh, M son nèg ki gen kòb. Talè dam nan vini la di m li touche m, mwen touche li, m fè tèl bagay sou li. Ze di m konsa ke guess what? That's my word against her word e w konn kijan peyi sa ye. Ou gen kòb, avoka yo ap fon kòb kamèm sou ou. Sa vle di ke ke w te guilty, ke w pat guilty, li relevant, y ap fè kòb la kamèm sou ou. So se konsa ke men menm mwen vin end up being sued in this country. So sa ki save mwen se paske mwen genyen sa ki rele umbrella insurance la. Men konbyen nan nou menm homeowner kap viv nan peyi sa bi chak ou gen asirans kay ou ou gen umbrella insurance e umbrella insurance sa m gen yon bon zanmi mwen misye gen yon pitit gason li li te achte yon machin pou misye pitit gason an lan aswè m pa konnen misye lan kondi byen ta misye domi pran dèyè volan epi misye al fwape machin nan chans pou li wi li fin drop zanmi an epi lal fwape machin nan lan yon poto elektrik Machin nan kraze total loss epi misye tou bay blakawout lan zòn nan paske poto elektrik la te gen bagay sou li, li bay blakawout. Kounye a sa vle di ke pou Con Edison, map pale w lan lan New York, Con Edison vini pou l ranje bagay sa yo, anbilans vini, polis vini, tout bagay. Èske w konnen ke beside ke Con Edison chaje, yo, yo, yo sou, yo sou asirans lan paske kounye a la Con Edison dwe peye moun yo pou bay kouran, Epi pou yo peye pou workers yo vini pou yo ranplase pole la and everything plus pou yo remèt machine nan. Assurance ke te gen pou machine nan pa kouvri tout lòt damage sa yo. Yo li kouvri pou machine nan selman men li pat kouvri tout lòt damage yo. Men sak sove zanmi m nan se pa sèl te gen umbrella insurance wi. Se umbrella insurance lan ki kouvri l wi. Si pat gen umbrella insurance misye te pran wi. So sa vle di ke guys go back and check your policy si nou gen umbrella insurance nou menm ki posede kay ozetazini paske depi ou gen yon kay guys yo kapab sou anytime moun nan vin lakay ou lal tonbe snow ou pa etire snow a moun nan tonbe devan lakay ou guess what yo ap sou ou nòmalman ou lan machin e sa fè wè lan machin e pa fasil pou nap bay moun woulib lan machin nou Neryen. Epi e pa fasil tou pou n ap bay moun machin nou kondwi tou. Paske nenpòt aksidan ke moun nan fè nan machin nan, si moun nan pa gen asyans, li pa gen anyen, se lan kò yo ap vini. E yo pral sou ou. E lè yo pral sou ou, there's nothing you can say. Moun nan lan machin nan ansanm avè w. Ou rann li sèvis, ou ba l woulib, ou fè aksidan, moun nan pral sou ou on top of it. So sa vle di ke pafwa ou oblije vin egoyis, ou oblije vini skeptik paske se pa fòt ou se konsa ke nati peyi a ye. Ayiti ou li diferan. Men bò isit akoz de bagay so sa avoka yo se sou fè kòb yo yo ye. Anmwe yon kote yo tap fèm vini isit yo dim konsa si yon moun tonbe atè Ou kapab vini, ou asiste moun nan, men pa al touche moun nan pou w ap vire moun nan, pa al deplase kò moun nan, pa al fè anyen ke pou moun nan vin santi ke bagay. Paske pandan moun nan ka atè a, ou ale w al, w al provide sèvis ba moun nan, epi w al deplase moun nan epi koup yon bagay disloke lan kò moun nan oswa yon bagay rive, moun nan pral sou ou. Ou konprann? Se nan sans sa a. Bon, pou m kapab montre nou ki jan bagay sou sa a stipid, m sonje lè m t ap m t ap teach nan Bòdòvèn. Men men mwen teach special ed student bagay sa yo from six to eight, ninth grade. Epi gym teacher a pa t vini. Epi yo ban mwen sa ki rele extra peryòd pou m kouvri gym teacher a. Nan, se gym. Epi m pran kle a, m desann nan gym nan, m ouvè pòt kle, pòt gym nan, epi m fè tout timoun yo vini, m ba yo baskètbòl pou yo jwe bagay sa yo. Epi men menm nan m chita m ap gade timoun yo k ap jwe baskètbòl. Epi m chill. Epi nan landemen lè pwofesè gym nan vini, misye vin nan classroom mwen, l vin bò kote m. Epi misye di m, Mister Pullen, I I came to talk to you. M di misye, Mister G, what happened? Li di, Mister Pullen, I just wanna tell you.

Ok Ou son profesè ou pa kouvri men menm nan m son Jim teacher m kouvri pou sa m gen asirans pou sa Ou pa kouvri So si nenpòt bagay rive timoun nan la ou ka gen pwoblèm Pase premye bagay asyans lan pral mande eske son Jim teacher ke w ye Mwen di wow I didn't know about it Prensipal la pa di m bagay konsa Se poutèt rezon sa tou menm lè w wè ke w gen yon elèv ki vin kote w elèv la gen yon pwoblèm

serve you because mwen menm se yon pwofesè myem la poum teach m pa la poum bay konsèy m pa la poum bagay sa se poutèt sa m pa gen lisans pou bagay sa yo so se konsa ke peyi a ye so se poutèt rezon sa ke we have to be more aware of these things se vle di ke M pale la pou m esplike nou what's going on here. I'm gonna let you know guys kòman ke bagay la ap dewoule pase so far la lè m fin pale avè nou la m genyen la pou m al ranpli 5 page la kesyon ke yo poze m konprann ki moun ki te la ki moun ki pat la ki moun ki enstale tès la adrès tout bagay sa yo dat bann bagay ke m pa menm sonje menm I'm gonna try to come up with something pou m ekri bagay sa yo konprann tès la chaje a e mwen ki te enstale li. So sè defo m pat gen yon kontraktè e se mwen menm ki fè li pase jann kapab wè a gen anpil travay manuel se mwen k fè yo so defo m pral ekri bay sa epi pou m voye la de bay avoka foto sa wè ke m montre nou yo la se foto ke m voye bay avoka and then youn nan bagay ki genyen m voye yon lèt tou bay avoka an m pral li lèt la pou nou paske mwen te fè yon yon yon yon sòt de. Anmwey, m te fè yon sòt de lèt m te voye bay avoka a. Ban m wè si m wè li. Si m wè lèt la, m kapab li pou m montre nou egzakteman kòman ke mwen ekri bay avoka a. Pou, pou mwen esplike avoka a egzakteman what happened. Because, so far, moun yo reyèlman provide mwen sèvis men pa janm gen ankenn moun ki vini lakay mwen ki vin pale avèm kankou lan moun kap kap defann mwen yo pou yo vin gade what's going on so therefore se mwen ki di patnè ya an this is my take paske m twouve sa inesplikab pou yon moun di ke li tonbe ou pa rele doktè anba ou pa rele anbilans ou pa rele polis ou klèm ke w tonbe lakay mwen epi Ou kondwi, ou di ke w al lopital, epi se jis apre, apre dezan ke men menm ki konnen bagay sa, mwen di aw, bagay sa pa fè sans menn. M di bagay sa pa fè sans menm ditou. Banm wè. Men lèt ke mwen ekri avoka a ke mwen di li. Ou konprann?

Which is true. Pase jan ke machine mwen ap plase a, if you are coming to bring food to my house, you have no business going behind my car pou ou rantre pou pote manje a. There are plenty other ways. Ou ka menm pase sou lone nan ki devan kay la pou pot manje a. So la pa fè sans. M pa konn koman fè ke moun nan pase jis dèyè machine mwen an. Se a pou di ke machine mwen an nan mitan driveway a.

Please let me know if any further details of documentation are required. This is my statement. Se sa ke m voye bay avoka a as a supporting evidence plus foto yo. Plus mwen pral fil kesyon ke misye poze m yo, m pral reponn epi m pral voye l ale. Ou konprann? So sa k sove mwen guys, se paske m gen yon avoka k reprezante m. So imagine si m pa t gen sa ki rele Umbrella Insurance lan. Guys m ta pral chita la se yon lòt diferant vèsyon kem te pral ba nou either ke yo sou m lajan kem pa genyen nan te pral fòse ke either ke mwen vann kay la pou yo pran kòb ke yo bezwen an ou di mwens I don't know m te ka menm pèdi kay la or ou di mwens yo te kapab fè sa yo gen pou yo fè now this is my take men sa kem panse k rive machine nan pake nan garaj la. Plus gen yon Mercedes ki pake bny, yon Mercedes 350 a lepòk ke madanm mwen tap kondui k pake bny de Dumpster. Plus pitit gason m nan gen yon a lepòk misye se yon Dodge ke l te genyen, m byen kwè se yon Dodge Challenger misye te genyen. Yeah, misye te gen yon Dodge Challenger 2 pòt ki kanpe nan bay la, plus m gen ti machin mwen an ki te pake nan lari a. Plus Tesla a pake. Now, lè yon moun ap vin lakay mwen epi ou wè dumpster a, epi ou wè gen travay k ap fèt nan kay la, epi ou wè machin nan pake konsa, epi lè w sonnen bèl mwen, Ou lan yon katye swadizan affluent, yon affluent katye paske m kapab di, m pa, I am not proud of it guys. That's not what I'm saying. I am not proud. But lan katye m nan, m se sèl fanmi nwa k abite lan katye a which is I am not proud of that. Lè l sonnen bèl la, pou l wè ke se yon timoun nwa, ti gason m nan ki ouvè pòt la. Mwen nan lè l rantre, Moun nan wè ke tès la chaje, Mercedes pake dèyè dumpster, Dodge Charger plus machin deyò a, plus gen travay kap fèt lan kay la, moun nan di ah li pral fon kòb la. Le plus souvent, e janm tap esplike frèm nan, m di le plus souvent from nine to ten, Anpil nan nou menm lan Black kap viv Ozetazini, nou pa rèlman pare pou sistèm nan. Sistèm sa son sistèm ki design pay blan yo pou the benefit and betterment of blan. Nou menm ki nwa, nou just kankou yo di, gras a diri, ti wòch goute grès. Men sistèm nan pa design pou nou menm. Lè nèg yo tap design sistèm nan, yo pat factor nou menm ladan li. Sa vle di ke nou son outsider nan sistèm nan. So imajine w m pèdi wout mwen, m pa abite nan kominote m, m abite nan yon lòt kominote, number one. Dezyèman, moun yo konnen, se poutèt rezon sa ke w wè lè polis poul moun nwa yo over, yo end up choute moun yo, yo fè nenpòt bagay. Paske nèg la konnen ke kèlkeswa sa ke l fè w, de chans pou ou menm ou gen yon 10 mil dola, yon 15 mil, yon 20 mil dola pou w pran yon avoka pou w al defann dwa w, ou pa genyen l. So dèfò, Guess what ou just pwale fè no justice no peace o se pou tèt mwen nwa ki fè kew fèl so sil rankontre avèk yon blan mòs la ke l gen dwa panse ke blan gen dwa pousuiv li lan jistis soul bagay sa yo men isit menm lè w pwal lan avoka fòw gen kòb pou peye l avoka poul menm gade kes la l gen dwa chaje w de twa kat sen mil dola poul menm gade kes la se sak rive ki fè ke anpil lan nou menm nwa yo nou viktim paske sistèm nan son sistèm lajan ke l ye. So Boun nan vini l wè pitit gason m nan la ki nwa epi l wè ke tout bagay sa k devan l nan kay la la se yon moun nwa ke l ye so nan may li si l di ke l tonbe ey li pran yon avoka avoka a pran li epi li wè ke gen construction epi gen machin gen yon ti bagay kamèm e ke moun nan pa t panse ke fanmi nwa sa te ka gen sa ki rele umbrella insurance paske umbrella insurance se yon added cost ke l ye ke anpil fanmi pa bade pou yo pran.

So se doesnt matter kem gen kòb labank kem pa gen kòb labank le fèt ke mwen genyen sa ki rele w property m gen asset ki sou nom ki vo lajan sa hay di yo ap jwenn yon bagay kamèm so sanble se rezon sa se avèt optik sa ke ki fè ke moun nan al dèm la soum paske m pa wè oken lojik ke pou moun nan di ke ou vin lakay mwen ou pot manje Ou tonbe ou kase pye w, ou pran machin ou kondwi w al lakay ou epi dezan apre dezan e lè sa m ap resevwa yon losout. Wow! So imajine m la ke si ke m pa t genyen Umbrella Insurance lan kounye a m pa menm gen m pa menm pran avoka se asirans sa k te kèt bagay. Sa se asirans sante e chans pou mwen

Èske nou konprann sa m vle di w la? Fò any eventuality toujou sipoze gen sa. Paske gen yon nonb de kòb ke w ap fè lan peyi a, gen yon nonb de asset ke w genyen, ou pa kapab mache toutouni san ke w pa pwoteje tèt ou. Ou konprann? Moun nan kapab sou pou tout bagay. Li kapab sou pou pou pou libel. Ou konprann? Li kapab sou l pou for defamation suit. Ou al di nenpòt vye bagay sou li. Se poutèt rezon an sometime m ap gade moun lan kominote yo lan tiktok, Ayisyen lan kominote m lan tiktok la. Pafwa m souke tèt mwen lè m ap gade moun sa yo. poum wè dilatwa ke yap fè ant yo menm mete foto private moun deyò voye pye sou moun mwen di mezanmi oh moun sa yo panse se ayiti yap viv nenpòt moun kwa al di yon bagay sou moun nan mal eke epa sal ye moun nan al sou ke ou gen kòb ke ou pa gen kòb moun nan al nan kot wap peye wi. Wap peye. Sa vle di ke moun yo pa konn koman ke pou yo itilize sistèm nan. Se yon sistèm konsa ke li ye. Ou pa jwe avèk karaktè moun, ou pa pale moun mal nan peyi a, ou pa mete yon moun unconfortable nan peyi a spesifikman, ou pa itilize foto moun, bagay moun wap lage lan tiktok, lan entènèt epi wap voye monte sou li. So, si ke gen enfliyansè ayisyen kap gadem la, please, sa ke nap fè lan entènèt la, stop it. Twòp zen. Twòp vye nonsense nan entènèt la ke nap fè, nap voye monte len sou lòt. Yon jou nap peye sa. Yon moun ki yon moun ki lan nivo mwen ap parèt la li di enough is enough epi lale li pran yon avoka epil sou. Epi lap menm sou. Gen yon ti dam lan entènèt la la, m byen kwè Kadibi sou manmzèl la. Manmzèl son enfliyansèz li tap fè bèl kòb lan YouTube. Yo sou manmzèl la pou yon bèl lajan. Yo shot manmzèl dawonn menn. Aye manmzèl al pale mal de Kadibi lal di nonsense sou Kadibi, Kadibi di enough is enough se pa dèyè lajan Kadibi ale but it it is the principle ou pa rete di nenpòt tenten sou moun konsa menn guys this is my my dilemma so ou menm kòm nap swiv mwen nap gade mwen I will keep you updated of what's going on avèk bagay soud sa menm menm tou mwen yon jan sipri m sipri poum wè ke I been sold e ke men menm ki fè respè m nan peyi sa map dòmi I minding my own business epi this is what I am dealing with ou konprann so m pa konnen ezakteman and then youn nan bagay ki genyen m kòmanse hurt by soud sa paske asirans mwen paske se 4 machin ke m genyen sou asirans mwen I was paying pou fiskal ane pase a 12 mil 80 dola pou tou lè kat machin ki sou asirans mwen. E chak mwa m voye 1030 dola ale. Men yo voye asirans ban mwen. E lè m gade nèg yo bon asirans mwen bay 3000 dola ekstra. Sa vle di ke asirans mwen pou ane sa k pral vini an la, li pral koute m 15000 dola pou kat machin. You know why? Li sa ke Pitit gason m nan fon aksidan. M fon aksidan tou avèk Tesla, m te pale sa a deja. Plos, Dodge Challenger m te ap esplike w la, yo te vin vòlè l nan nan driveway lakay mwen e ke within fifteen, twenty minutes, yo spot misye lan Garden State Parkway a. Lè yo chase patnè a, misye al rantre lan dèyè yon BMW tou nèf, li total loss BMW a epi li total loss Dodge Challenger a e ke aksyon san endòk peye pou sa tou. San konte m gen 3 wendchild ki te kraze m peye yo peye pou sa. So se fo. Sa lawsuit sa ke moun nan vini yo sou m nan ap peye avoka, so sa bon bon pwòp asirans mwen. Li mete l jiska 15 mil dola. M pa may peye 15 mil dola paske guess what si m pat gen asirans sa mon chè se san kalson m tap mache Ozetazini. But you know, you work, you make the money, Dèfwa yo ap pran nan men w. Somehow they gonna take it. E se yon fason ke moun yo ap pran lajan nan men m la, then mwen dezole. Paske m gen enpresyon se sa k fè ke asirans mwen monte pa 3000 dola. E guys se pa vwe m ap voye monte, I am giving you the truth, I am telling you exactly kòman ke bagay yo ye nan peyi sa. Se poutèt rezon sa ke m fè show a, m fè show a avèk senserite m pa vin la pou m just vin voye pou tèt rezon sa ke m di nou show pa m yo live mwen yo se pa live ke m pral fè e ke m pral pale moun mal e ke m pral fè pou m ap voye monte m pral fè pou m ap fè show off mwen pran m as yon example tout sa ke m ap montre nou la se bagay ke mwen menm ap experience se bagay ke m ap deal avè li e ke nou menm k ap gade m nan la pran sa yo kòm yon lekòl paske se pa just senpleman w al chita sou ban lekòl w aprann one plus one equals two. Socially speaking, gon lòt way pou w viv nan peyi sa. There are certain things you need to know. Jan m te di anvan lan nan show m yo, not knowing something, li pa biznis ankenn moun, se biznis yo. You have to know. Make it sure it is your business to know. You have to be in the know. Ok? M te di n konsa ke lontan, se te industrial age ki te genyen lontan. Sa vle di ke moun te konn itilize bagay machin, force labour pou yo travay. Apre sa nou vin tonbe lan information age which is se entènèt la vin monte, Facebook, YouTube bagay sa yo, entènèt, information age, èdi the more information you know that's the more advantage you have. Bi sa ke information age la still la, kounye a vin gen yon new type of relationship kounye a ki pi enpòtan ke information age la ki rele networking relationship, it is who you know. Ki moun ki lan network ou? Ki moun ke ou ou mete men ansanm avè li pou avanse pi devan? Pase si wap gade sa kap fèt kounye a la lan monn nan. Kounye a la wap gade lan tarif ke Trump ap bay yo la, ou gade gen 3 peyi, China, Japan and South Korea, 3 peyi sa yo pat reyèlman zanmi. Yo te zanmi United States, South Korea avè Japan ye. Matter fact, depi lè ke United States lage bomb lan Hiroshima avè Nakagasi, Nakagasi, United States Nakazaki right e ke United States provide sekirite Japan pa menm gen militè lakay li menm yo gen baz yo gen tout bagay men kounye a men Japan avèk South Korea avèk China met tèt yo ansanm pou yo kapab fight against tarif ke Trump ap mete sou yo sak te ka di w ke 3 peyi sa yo ta pral vin zanmi. So sa vle di ke relationship kounye a li rèlman enpòtan. So si nou menm nan kominote a nou vle fè afè nou single minded, single handed, nou vle fè ti afè nou, ti ti bagay tèt chat, ou grenn ou menm ou gen yon 20 ou 30 mil dola wap di wap fè yon ti biznis, guys it is not the time to do that anymore. Mete tèt nou ansanm. Tèt chat, ou grenn ou menm ou gen yon 20 ou 30 mil dola wap di wap fè yon ti biznis, guys it is not the time to do that anymore. Mete tèt nou ansanm. Se pi lwen. Paske yo di w linyon fè lafòs. Yes si m baw yon kout pwen sa vle di ke guess what nap santi li men si m fè nou konsa la m ka ka kase dwèt mwen yon sèl grenn nan pa travay se konsa l travay l'union fait la force very important so sa vle di ke guys se lan sans sa ki fè ke m di nou being soud lan peyi sa ok being soud lan peyi sa se yon bagay ki trè fasil but Making sure guys nou gen tout corner nou covered ok si ke nou gen yon income nou nou gen yon real estate nou gen bagay making sure guys tout bagay sa yo protege konprann maderfact.